Bonjou tout moun, m swete nou anfòm. Jodi a nou prale gade kijan Ayisyen yo reyaji lè yon lòt peyi fè yo mechanste. Pou nou fè sa nou prale pran 2 evenman, youn se gè franko-prusyèn nan ki te opoze Lafrans ak la Prus, zansèt Lalmay, e lòt la se okipasyon amerikèn Ayiti ki te fèt de 1915 a 1934. An jiyè 1870, chanselye pruisyen an Otto von Bismarck tann yon pyèj pou anperè fransè a Napoléon iii, pou li fè Lafrans deklare yo lagè. Li te fè sa paske gè a t ap pèmèt li reyini tout pèp alman yo vin tounen yon sèl peyi. Gè a ap kout, L ap dire si mwa, kote Pwisyen yo ap kale Franse yo e apre yo ap enpoze yon endamnite de 5 milya de fran. Montan sa a te reprezante yon tyè nan PIB Lafrans epòk la e Franse yo pral oblije fè yon prè pou yo te kapab peye li. An jiyè 1915, 300 Marines debake an Ayiti e se te prale kòmansman yon okipasyon ki prale fini an 1934. Okipasyon sa a prale gen gwo konsekans sou peyi a. M te deside ale fè yon ti rechèch pou mwen wè ki jan entèlektyèl chak peyi sa yo, Lafrans ak Ayiti, pale de sa ki te rive a. Evènman yo gen yon pwen komen ki se ke tou de rive akoz yon peyi etranje deside ke li nan enterè li pou li fè lòt peyi a pase yon move moman. Sa ki te sitou enterese mwen se wè kilès yo te rann responsab de sa ki te rive a e ki leson yo te tire de li. Premye bagay ki frape m, sè ke nan ka Lafrans lan, mwen jwenn yon kantite atik ki pale de sijè sa jisteman. Se chwazi m bije chwazi kèk ladan yo pou m wè kisa yo di. Nan atik sa yo, yo, an palan de Franse yo, detaye tout erè yo yo fè ki fè bagay sa te rive. Epi yo eksplike tout chanjman yo fè apre, kidonk leson ki te pran pou sa pa fèt ankò. Gen menm atik resan la a k ap gade ki leson yo te ka tire de sa ki te rive a pou fè fas a defi ki genyen jodi a. Nan ka ayisyen yo, m jwenn sèlman de grenn atik, youn de Sauveur Pierre Etienne e lòt lan de Leslie Péan, ki eksplike ke se paske Leta ayisyen te efondre ki fè sa te rive. Majorite atik ki pale de epòk sa a kote ayisyen plis pale de zafè sa a kòm yon bagay ke Ayiti te sibi, Yo pale anpil de rezistans kako, enperyalism ameriken, etc. Men, jan Franse yo byen dokimante tout erè ke yo te fè a, li pa menm bagay ke otè Ayisyen yo. Literati yo lan pa abondant konsa e menm nan ka li egziste a, li pa fè objè de yon gran difizyon vrèman nan piblik Ayisyen an. M ap rekapitile, Franse a gade ki erè li te fè ki fè yo te ka fè li sa, Ayisyen an pale de kijan anfas la te mechan. E sa se yon gwo pwoblèm. Paske, se vre ke d'un pwen de vue entèlektyèl tou de egzèsis yo valab. Li enpòtan pou nou dokimante kijan eksperyans lan te doulourez, Fransè yo fè li tou dayè. Men, lè ou poze tèt ou kesyon ki erè ou te fè, Repons lan tou pèmèt ou jwenn kisa pou ou korije pou sa pa fèt ankò. E dan la mezi ou enplemante sa ou te idantifye kòm koreksyon yo vre, ou ap sòti grandi de eksperyans lan. Nan ka pa nou an, pa gen ankenn benefis nou ka tire de sa. Ou ka petèt jis konkli ke Ameriken yo te enperyalis oubyen rasis? Kesyon an se, e apre? Èske ou gen yon politik ou ka mete an plas pou fè yo sispann enperyalis? Lòt bagay tou, sèke li alimante santiman mefyans oubyen paranoya Ayisyen yo gen vizavi de etranje. Sa fè ke gen kèk, sa fè ke tèt Ayisyen an vin yon teren fètil pou tout kalite teyori konplo. Se pou sa souvan ou tande Ayisyen di ou ke depi blan yo pwopoze ou yon bagay, sèke li pap bon pou ou. Yon ipotèz ki pa kanpe sou anyen vrèman. Paranoya sa fè ke nou pa ka aprann tou.

Lè Ameriken yo te okipe nou, youn nan bagay yo te fè se asire yo ke Leta ayisyen vin gen monopòl vyolans, ki se youn nan karakteristik tout Eta modèn. Men an 2024 lan la a nou gen te teritwa pèdi, nou pa te menm kapab konsève aki sa yo. Mantalite viktim lan fè li difisil pou nou pran rekil e di tèt nou gen kèk bagay ki te pozitif ki te dekoule de eksperyans lan, menm si li te fè mal, an nou kenbe yo pou nou avanse. M ap envite nou chanje apwòch dezòmè lè n ap etidye istwa Dayiti. Nan chak moman difisil nou idantifye se pou nou poze tèt nou kesyon sou kisa moun ki te la yo te ka fè otreman. Nan ki sans sa yo te fè oubyen sa yo pa te fè te kontribye nan sa ki te rive a. Si m ap pran egzanp sitiyasyon nou ap viv la ak gang yo. Tout evidans yo montre aklè ke se pwoblèm ke nou kreye. Men, menm si se te yon peyi etranje ki te deside fè sa, nou responsab kanmenm pase se te devwa nou pou nou gen enstitisyon ki pou pwoteje stabilite lakay nou. Djòb nou se t ap idantifye moun ki te la pou fè plan sa a echwe epi fè yo peye move travay yo te fè a. Jan Bib lan di li an, Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. M konprann li ka parèt di kòm apwòch, Men se konsa lavi a ye, si ou pa di ak tèt ou, lavi a ap di ak ou. Nou va chwazi kisa ki fè plis sans pou nou.